Mezanmi men pete nan live la. Bonswa guys, bonswa menm ke poko gen ase de moun ki monte. Um, so ti pale sa m vin fèl m bal nan tounaj la li gen tan 9h30. M bal nan tounaj la se se pale sa m vin fèl konsènen de Lovely Love. So m kapab site nonl. So sam vin mande nou guys mwen vreman dezole mwen vreman vreman dezole m son moun lem fache m m pa di nenpot bagay non men depi moun ou fem yon bagay ki mal e m wè w pat sipoze fel m aji yon jan ki pa bon so mwen vin eskize m devan fanatik mwen yo mwen vreman dezole e chapo ba mwen mande nou m pa konn kisa m pral fè pou nou padone m so mwen vreman dezole m pa janm di anyen pou ofonse yon moun si menm kel ta fèm mal ou byen so sam vin pale de lovely m pa vin joure lovely m vin di lovely padon m vin mande lovely padon poukisa m vin mande lovely padon so m son moun ki toujou but lovely pat zanmim poum te diw m ta pral konfime sal te tit lan te mete a so yè lèm tap pale nan live mwen an Yè lèm tap pale nan live mwen an mte di gon gen medam ki te di konsa m konn kouche a papam m pat janm bay sa vag kòm mwen te di lovely kòm lovely te gentan konnenl deja li te jis mete tit lan konsa poul te ka fè moun gade video a mwen te pale mal anpil mwen konnen m te pale mal. Mwen vrèman dezole fanatik mwen yo, mwen renmen nou anpil m pat konnen kisam ka fè pou m jwenn padon nou pase nòmalman lèm gen yon piblik m gen moun kap swiv mwen m gen sponsò m gen sesi gen de seri de bagay ki pa soti nan bouch mwen mwen sa te vrèman fèm mal kòmsi kèm te reblese ankò so mwen vrèman dezole lovely love pou moun ki te gentan bloke l yo mwen di nou al debloke l nou kontinye swiv li map fè biznis mwen lap fè biznis pal so mwen vrèman vrèman vrèman vrèman dezole guys. Mwen vin mande lovely love padon poukisa Hier lovely love lèm fin pale al moute live li di konsa si Widiana pale lap mete tout voice deyò kote Widiana te dil ee mwen kouche a papam nan mpat nan live la mte gentan blokel on moun ki voye pati sa ban mwen mdi oh manti sal paka dil. M di sa Lovely pa ka dil vre, m di e sil ta dil fòk li konfime l. So mwen voye, li konn pale avèk yon aktris ki nan feyton e te kondisip li. Mwen voye di aktris lan konsa pou l di Lovely love swa l konfime m sa Widiana di an si se verite ou pa pou mwen menm pou m konn sa pou m fè. Menm ke kote Widiana ye a m pa ka fè l anyen li jis sendomeng e si l te isit li te dil vre li tap pran prizon pou sa. Lajan pa gen anyen sa pa ka fè. Pase yo wè non w moun ou sipoze respekte sa. Lè m te sou m te sou ling nan avèk Lovely Love e jodi an m ap di l Lovely m te rikòd ou lè w t ap pale, lè w t ap di m tout bagay yo. M te rikòd tout sa w t ap di yo nèt. M te rikòd li pou si se te yon verite pou m te ka konnen l. M pa deside pase rikòd lan la paske. M pale a lovely lovely metem alez el konfimem el banm prev widiana di milova konsa li barem ap kouche a papam e nan moman m tap jwe se fot ou manman se selman widiana ki te vin lakay la lel sot lakay la m te gen problem avek milova paske ee milova te vle m te fe elmi pou widiana widiana te vle m te fe elmi pou milova m pat chwazi fe elmi pou peson m te stil toujou zanmi avek yo. Se dènyèman la Milova pale avè m pandan m te fè pase prèske 1 an Milova pa janm adrese m lapawòl paske m pa t chwazi kanpe ansanm avè l pou m te fache a Widiana Widiana still toujou pale avè m poukisa paske m pa renmen zen m pa chwazi antre nan zen Ebyen nou konn sa k pase M te di m pa t ap di sa sou entènèt la non, men si m ap mande padon fò moun yo konn pou ki rezon m mande padon. E m pa pral pase rekòd la, m pa p bay prèv men m gen tout prèv yo la. Widiana di Milova li bare m ap kouche a papa l, a papa m. Milova menm ou konn sa l fè timoun? M bloke ni Milova ni Widiana sou IG pou ki sa? Wè foli, wè foli e atis, foli soumoun, gen de seri de frekantasyon m p ap fè nan vi m ankò. Wè entènèt sa, m konfime l a bouch mwen e m di l a bouch mwen, pa p janm pa gen zen. Wè se kounya wè m di l nan live lan, gen yon pakèt moun m ap site non la, so kit se vizibilite m ap bay kit se non, Demirex TV gen rezon. Bagay petisyon sa pa p rive okenn kote vre. Y ap toujou gen zen. Sa k fè y ap toujou gen zen. Imagine w si Widiana te di Milovan yon bagay konsa vre. Se pa mwen menm pou yo di sa, bal la se pa ant atis atis pou l pale. Epi w konn sa Milova fè, Milova moute sou Instagram li ekri Lovely love li di Lovely love me tèl bagay Christoo kouche a papa l men sa Widiana di l pou l fè video sou li pou li. Ok li pa dil fè video non. Mwen konn lovely love son moun kap fè video li ye kap pale de zen. Lè w moute sou Instagram wal sou Instagram ou dil konsa poul fè vide pou ou dil men e Widiana diw konsa mwen kouche avèk pwòp papam li barem ap kouche a papam lè w di media sa sa w dil fè e pa video w dil fè e pa buzz imagine w si lovely love love dènyèman l tap dil son ti pitit li tèlman renmen Hein si lovely love ou konn sak fè lovely love dil pa fè video a ou konn sak fèl dil pa fè video a paske lap swiv mwen lontan lap swiv mwen lontan lontan lontan lontan li wèm pa yon moun konsa sa ou di an sak di an pa vre li pa fèl men li te mete tit lan. Imajine w Milova map fonksyone avè w m fon feyton pou ou ki se se fòt ou manman lè feyton sa fini m pran imilyasyon nan men w m kriye maten midi swa chak mal nan pwojè m pat deside pale non men siw menm jounen jodi an ka fè m ni pa gen anyen w paka fè e m garanti w sim pat bloke w ou te ka kwaze m yon kote w foure yon kouto anba kou m Milova. Wè widiana m pa di widiana gen de seri de bagay li pa fè non tonnè boulem timoun m jire sou lavim m pa kwè widiana dim kouche a papam vre poukisa e pa paske lap kriye non men lè widiana m voye mesaj yo ba li m blokel li gentn kouri ekrim sou tiktok m pa wèl li voye yo bay nana widiana manke mouri yèswa lèl tande milova di konfime se mwen k dil e milova voye bagay la bay media pou fè video sou li pou desann mwen. Yè lèm tap kriye m tap pale a milova premye se premye atis ki ekrim ki dim ou pa pale pa fè zen e e m gon moun m gon prestij sou entènèt lan m gon prestij map jere sou entènèt lan e m sipoze toujou kenbel m son moun ki respekte sou entènèt lan m son moun kenbe tèt mwen jan m sipoze toujou respektel poutan se ou menm ki tap eseye desann prestij lan tap eseye krazel poukisa w fèl e pa mechan w mechan Epa mechan w mechan antanke fanm parèy mwen, nou nan sinema m jwe feyton pou ou, m jwe feyton pou ou, m jwe nenpòt 20 epizòd feyton pou ou se fòt ou manman, e men m sot gon konvèzasyon pou ou lè w pral rele m sou yon nouvo pwojè e m asepte pou m al jwe l pou ou. Epa mechan w mechan, m pa di Milova, m pa di Widiana pap di l non. M pa di Widiana pap dil non, men wè la map wè Wid Milova wè Widiana te ka dil nan moman an li te ka dil. Men antanke ou menm li dil lan Milova sa wap fè wap vin kotem poum diskite sa avèk Widiana. Wal sou entènèt lan ou ekri lovely love Milova ou ekri lovely love ou fè lovely love konnen Kem kouche a papam poul fè video sou sa pou ou pou desann mwen sou entènèt la ki kè ou gen antanke fanm parèy mwen ou pa yon moun pou moun mefye de ou pou moun pè nou anba chal konsa nou nou menm ankò ki renmen zen m poko janm konnen moute sou entènèt meke yon medya pou m di fè sa sou atis sou atis poutan nou fèm yon pakèt mal m pa janm pale m pa janm gen pwoblèm m toujou montre tout moun m byen ansanm avèk nou paske m toujou byen ansanm avèk nou menm ke nou fèm mal depi nou pa touyem nou pa soufletem map toujou la avèk nou map sipòte nou janm kapab nou twò ipokrit nou menm nan sinema sa se pou rezon sa m bloke ni widiana ni milova gen de frekantasyon m pa bezwen fè nan lavi m ankò sinema pap vin fèm foure tèt m yon kote m pa dwe foure l wè jan de frekantasyon sa yo moun trèt depi moun nan trèt li ipokrit moun sa ka touye w tou se lèl fin touye w lap wè sa l te fè a pase wè moun ki ipokrit ki trèt lan e lèl fin fè aksyon lap wè sa l te fè a ebyen pou m konfime nou. M di lovely love, pawòl ou dim nan m pap konfimel non e bon konn sal fè, sim te ka pase voice la m te sipoze voye voice lan sou yon telefòn yon moun la, lovely love voye di milova konsa bon banm di w yon bagay apa ou ou fin monte sou entènèt la w dim konsa christoo kouche a papal poum fè poum pale ou fin dim sa bay ou pale sa ansanm avèk mwen epi ou di christoo konsa poul pa antre nan zen sesi sela bagay sa yo lovely love dim nan pa kèt bagay ou konn sa milova di lovely love Li di l konsa, O, m te fè w konfyans, wi, m te pale sa ansanm avè w, m pa t janm te panse w te ka di l. Epi lè m ekri Milovan konn sa l di, O, di m ki medya k di sa malantre yo m pa t pale, m al di yo kaka, paske mwen menm m pa janm nan pale avèk medya, m pa janm, e m wè konvèzasyon Lovely Love a Milova a degrenn je nan tèt mwen, hein? Mwen m vin konfime tout sa kap di sou entènèt lan, tout sa atis ap foure, tout sa medya yo ap foure moun sou entènèt lan, se Milova kap mache di yo paske ou pa ka jèn fi pou nan eta sa. Premyèman, ou kreye pawòl la, Ou metel sou do widiana dezyèmman ou voyel webcam webcam si lovely love nan moman an lovely love te fè video sou sa el konfimel li vo li pase mesaj ou yo li pase vwaw kap konfimel la nan kisam te ka tonbe sou entènèt lan men cheri lèm diw sa bagay la tap grav pou wèl pou le moman mpa deside leve bagay la ankò non pasem pap al fè papam okouran de bagay sa yo men bagay sa tap grav pou anpil si tout moun entènèt la ta pran nan moudam om kouche a papa adoptif mwen. Wè papa adoptif sa m gen an, l pa gen pitit. Li pa ka fè pitit. On granmoun granmoun li ye. Se pa sèl mwen l adopte. Li gen nenpòt 8 moun sou kont li. M pa kè pou m di m adote, m pa gen pwoblèm pou m di on moun adopte m l ap rann mwen sèvis. E jounen jodi an. Kòm m te toujou konn rele l papa, m toujou rele l papa, men wè pen mwen k bay tèt mwen sa. M bay tèt mwen pen an, m bay tèt mwen rad la, m bay tèt mwen m fè efò pou li. M ap toujou rele l papa. Men, men baz, si ou vle tounen avèk bagay sa cheri, m t ap, mwen menm m pot ko janm nan zen sou entènèt nan, yo fè m anpil bagay wi. A m te wè sa yo te yon pakèt ti bagay minim. Nou tout se trèt sou entènèt sa. Moun ki pa trèt yo, moun ki bon moun yo se yo nou pa vle wè sou entènèt lan. Nou toujou ap aplodi medyokrite a se li menm nou plis alèz avè l. A ipokrit, trèt makiye yo, se yo menm nou plis renmen sou entènèt lan. Gade Milova sa k ta di sa. Wè nan vi pa m pa t janm depanse w. Wè l tout lè Lovely di m sa m pa kwè non. M pa kwè. Wè m, wè Lòvi di m sa? Tout bagay yo m voye yo bay Mayestwo Kerwill pou enfòmasyon Milova. Mayestwo Kerwill okouran. Tout bagay ki te konn ap pase nan pwodiksyon k ap moute sou entènèt lan, sa k di e pa ou k di yo. Ou trèt anpil. Milova. M vrèman dezole pou ou men m pa tap ka kenbe sa pou ou. M pa vle fè sa fè Lola li te men si m vin mande Lovely Love padon pou yon verite nou menm ki nan sen m ki ba li e franchman fòk Lovely Love lan fò m te mande l padon ak tout kè m. M te mande l, m pa t rayi Lovely Love pou sa l te fè a non m te fache m te klase l. Men ou menm, wè nan nivo rayi aktris parèy ou yo li grav anpil. E wè moun ki anba zèl ou yo. Surtout fednaelle fòl fè trè trè trè atansyon avèw milova Mpap vin pale afè moun mpap vin antre nan sam pa dwe antre map jis di sam konnen ki rapò avèm men wè fedna mesaj sa se pouw fè trè trè atansyon avèk bann ti moun kap fè sinema bann ipokrit karesan sa yo avèk ni pitit ou ni ou menm ni mariw. Sak te ka di sa. Jan Milova konn ap rale kòl bay konsèy sèl fanm konsèy e fanm konsèy li ye sou entènèt la wi e fanm konsèy lan li ye epi wal sou entènèt lan wal ekri medya yo wap ba yo zen pou yo fè sou atis yo pou yo desann atis yo pou yo denigre atis yo dènyèman ou mete dlo nan je w ap kriye ou di Widiana di w m kouche a papam. M pa gen pwoblèm paske w te di l ou t ap eseye defann mwen. Men ou ap eseye defann mwen ou pran mesaj sa yo, ou pran bagay sa yo al voye bay Lovlilove pou fè videyo pou kraze m sou entènèt la paske m pa janm nan zen. Ki moun ou ye? Ki jan de fanm ou ye? Ki jan de moun ou ye? Ki jan de kè ou genyen? Ou gen manman? Janm wè w sansib pou manman w Janm w konn ap di manman w renmen w Depi w nik nan yon zen Manman w e vant ba Manman w preske mouri Men manman w pa konn pati sa lakay ou Eske ap janm pa gen zen sou entènèt la Non Yèswa m di mayestwo Kerwill sa M di pap janm pa gen zen sou entènèt la Si se menm atis yo k ap pran zen pote bay medya yo Koman media a fè konnen li poul pale de li paske ou potel ba li kisak pase sou entènèt lan la pou media a jwenn poul di nou menm ki potel ba li nou menm atis yo ki potel ba yo media yo gen rezon em vrèman dezole paskem te di e foli media menm ke ou nòmalman yo ka pa al etidye pou sa men son reyalite yo mete sou plato pa yo se video pa yo ke yo fè m vrèman dezole pou tout moun kap gadem la tout moun ki fè ki se media kap fè video de sou atis yo m vrèman dezole. Poukisa yo pa janm fè video pou yo pale mal de mwen? Paske ou pa jwenn, paske m pa, m pa, m pa konpòte m yon jan sou entènèt lan, poukisa se nou menm maten midi swa? Poukisa se nou menm? M pat janm te di m son aktris non. E fanatik mwen yo konn ap di aktris Christoo, aktris Christoo wi. M pat janm te gon karyè, m toujou di nou sa, m son moun k ap defann mwen pou m viv. Si t pa gen sinema vre, si gon moun kap fè sinema nan moman la mwen m te kab plis di se maestro Kerwill paske li menm li pa janm menm ke yo mete l menm ke yo frape l di wi li pa janm okipe nou men e pa tout moun ki gen menm e menm fon menm santiman avèk maestro Kerwill humm e pa tout moun ki menm jan a maestro Kerwill baz. Men m wont pou ou. M wont pou ou. Lè Widiana tèlman fè m kriye yè swa l ap di o pou valè pwoblèm li gen nan kò l la pou kounye a m bagay ap ajoute fi a prèske mouri sou kont ou sou konsyans ou menm ke se li ki te di l vre ki rapò sa te genyen pou w t al voye bay medya pou fè videyo hein. Nan ki nivo? Nan ki nivo w rayi nou konsa? Pou ki sa? Pou ki sa w rayi nou? Eske m, eske ou lè w nan yon pwojè m pase m pran wòl prensipal lanmou w? Eske m janm nan pwojè avè w pou se pa ou k toujou jwe pi gwo wòl nan pwojè a? Eske m janm rayi w pou sa? E pwojè m toujou fè plis hit ladan l ou pa janm ladan yo? Paske nou pa janm jwenn, nou pa janm jwe fas a fas. Pou ki sa tout rayisman sa? Wè kaw, wè kam si da, si ti dam nan te fè video sou sa poul te pale de sa. Lò, Lovilove sipliyem anpil wi li dim poum pa site nonl nan live la men ou pa moun ma chère. Fò Fednaelle fè trè atansyon avw a tout timoun li yo. Sitou m tande se ex Fednaelle ki nan menw. Ou ka rayi vye madanm nan la li pa menm konnen. M pa di m ap mete nou dozado non paske sa w pwouve sou entènèt la, amitye mwen w gen ak ou pwouve sou entènèt la w gen ak Fednaelle la e pa vre ditou. Hein? E pa vre ditou. Paske si w te yon moun ki te gen rezèv pou pwòp zanmi pa w ki se Fednaelle, men omwen men menm ou pa konnen ni anpil ni anpil ti w sèlman wè, ou te ka gen yon ti rezèv pou mwen. Milova ou la w ap mache bay zen epi w ap akize moun. Ou la w ap mache bay zen. Ou konn sak bel la si w te bay zen an epi ou te peye ou te peye pou bay zen an pou omwens ou nan lage l konsa m gen lepresyon se vann ou vann zen yo yo peye w pou bay zen m pa enève non mezanmi ann serye m pa enève non men mezanmi sak bon kote yo fò m di l tou si milova fon jan de bagay konsa epi l gon pakèt fanatik ki ap toujou ap mete men nan dife pou li m pa di nou pa renmen milova fanatik milova pa nan fanatik mwen. Moun fidèl milova ou pa moun fidèl mwen m gen fanatik fidèl pam ki se fanatik milova ou di an milova gen fanatik fidèl pal ki se fanatik mwen nou fon eske bon kounya la mwen m poze fanatik yo kwen sa eske ap janm pa gen zen nan bagay sinema sa m te di maestro kerwil sa m te di m pap fè live m te jis bloke medam yo m te di. E Steeve sa tou m te di ma m jis bloke medam yo e m pap jis m pap fè live men si m mande Lovely Love padon paske Lovely Love di m chanèl li ap desann anpil la moun yo ap plede sinyale chanèl li a chanèl li ap plede desann e fòk m fon fason pou li li pa di m fòk non m di m pral mande l padon pou moun yo ka sispann paske li pa gen li pa gen tò se di yo te di l manzè ap pran pòz li k pi bon sou entènèt lan. Pi bon moun ki gen sou entènèt yo nou pa konnen yo vre tande moun pi bon moun ki gen sou entènèt yo nou pa janm ankouraje yo nan anyen enhen pi bon moun ki gen sou entènèt yo nou pa janm ankouraje yo anyen tout moun sou entènèt lan se bon moun pou mwen tout se bon moun men mezanmi ann eseye wè bon kote nou pa konn nou pa konn nou pa konn vi moun menm pa gen youn nan sinema nan moun nan sinema sa yo konn menm wout lakay mwen kote m abite. Sa k fè yo te konn kote m te rete kot papa adoptif mwen paske se te yon gwo gwo gwo bilding kay li te ye m te konn vin bay choute feyton m te konn choute feyton ladan l e e yo te vin ladan l regrè lavi m ki te fè yo konn kay sa kote m abite kay pèsonèl pa m cheri moun pa janm konn sa paske mwen menm m pa melanje vi prive m vi prive m avèk e e medya avèk sinema. So m swete nou Milova m swete w pran anpil konsèy e wè moun kap fonksyone avèw ou fè ou fè anpil atansyon avèw paske ou son moun ki gen anbisyon ou son moun ki egoyis ou son moun ki pa vle ouvè wout pou pèsòn enhen men sam pale la si m t on moun ki tap bay pawòl moun m tap tèlman di bagay m panse jodi a lè w tap kite ti tèt entènèt sa men afè pam e lik fèm mal e li pou m vin di ou fò ou fò kite tande madanm. M pat janm te konte, m pat janm konnen m tap rive nan nivo sa pou m pale de nou sou entènèt lan non mon fò kite pase fòk yon fwa kanmenm fòk tout moun te wè kiyès ki tap mache lage vi prive atis yo bay medya yo pou pale a sou entènèt lan fòk yo te wè nou fò m te nou tout se zanmi yo nou tout se best friend yo mwen m sak fèm gen kontak yon medya nan bòk mwen kounya e paske Ashley. Se kondisip lovely love a bala te fè achte live li mete li te fè achte mal anpil li mete m sou ling ansanm a lovely pou lovely esplike m te ri kòd lovely a m pa pral pase ri kòd video a m tap di w al pran telefòn Dave lan pou mwen pou m fèk ri kòd li men Dave pa vle pou m pase l so m ta pral pase vwa lovely e m pa vle pase vwa lovely paske se padon m vin mande lapè map mande pou lovely m pa tap vin pase vwa l la ankò men monchè Ou fè twòp Milova ann fon poze. Nou deja gon pakèt vye tenten feyton nap fè sou entènèt la k pa menm gen tankou Damirox te di istwa yo pa menm bon moun pa bon mwen m sot pase yon casting m gen lepresyon e m pral fè yon pwodiksyon men m pap ekri feyton non m fè maestro Kerwile kon pwojè pou mwen m fè yo jwe m fè moun ki konn ekri ekri pwojè pou mwen m fè yo jwe m pa pral ekri anyen san sans. Pou moun pa menm ka gadel. Men manzanmi nou nou men al legliz nou al nan al ekri nou al men al konn ekri nou al enspire nou al chache enspirasyon lè nap fè projè nou yo pou yo ka mache nou sispann fè zen nou menm gen gon pakèt nou menm gon pakèt nan nou gon pakèt nan nou ki problèm nou genyen nou gen gwo problèm sa depi pa gen zen sou entènèt la nou pa santi nou byen si ta gon semèn pa non nou pap site sou entènèt la non moun pap site sou entènèt la nou pap santi nou byen. E lè nou moun ap site moun nan inosan wi podyab epi boom ou tande nonl pete sou entènèt lan epi kiyès ki bay li youn nan sen yo kap ankouraje yo kap di yo sesi kap di yo sela ki bay li hein si nèt ou ouvè la m pral tann mwen. Ah m pa pral pase vwa Milova la, m ta pral fè nou tande yon voice Milova voye pou mwen yè kote lèm te vrèman fache m tap kriye, lap di m oh pa fè sa madanm, ou gon prestij wap jere sou entènèt lan, ou se youn nan moun ki respekte sou entènèt lan, ou gon yon karaktè, ou gon sesi, tout moun respekte w, ou pa renmen zen, pa al agrave bagay la, poutan l konnen si bagay la agrave map fini pa konn verite a. Men mezanmi menm ke widiana te diw pawòl la ann serye si se widiana ki te diw li ki rapò sa gen avèk medya pou bay medyal epa paske ou bezwen desann mwen paske ou bezwen krazem ki fè w bay medyal pou fè videyo antouka male tande papam m pral nan tounaj menl gentan 9 è 58. Banm rele moto pou vin chèchem la mal t mal nan tounaj li dominem tande m pap fache pou nou ankò sou entènèt lan e nou pap jwenn mwen epm tèlman gen bagay pou nou fèm sou entènèt lan m pa di men sa kòm te gentan pale yè esim vin mande lapè pou love li love fòk m te demaske ipokrit karesan sa yo e timoun pou ton pou pou kijan ti tonton sa rele wi e aa m pap rive jis la timoun pou sa e. Pou sa, mwen bloke ni Widiana ni Milova. Gen de moun ki pa egzanp pou mwen sou entènèt lan. Gen de frekantasyon m pa fè ankò nan lavi m. E ni Widiana, si w te ka vin lakay mwen, ou pa menm konn papa adoptif mwen, ni an pèt ni an penti. Ou fè yon gwòse pawòl konsa si w di l vre kòm m pa kwè w ka di yon bagay konsa. Si se Milova ki di l vre, jodi a m sot priye pou ou. Si se sou konsyans ou tout moun yo ap denigre. Widiana sou entènèt lan konsa m priye pou ou cheri pou pou Bondye pa save w mwen m deside gen de frekantasyon m pa fè sou entènèt lan ankò se sak fè m chwazi bloke ni Milova ni Widiana ni sou Instagram ni sou ni sou e WhatsApp mwen e sou TikTok m pral fè menm bagay la e sou YouTube m pral fè l jiskaske m bay sinema a do m bay sa vag. Lèm rive yon kote map toujou salye yo, map toujou di yo bonswa men jan de moun sa yo mpa ap swiv yo paske yo pa egzanp pou mwen. So mèsi a tout moun ki tap gade, si gon moun nan moman an la ki toujou egzanp pou mwen la se Fednaelle nan medam nan pami tout medam bann trèt sa yo e ki te nan MK agency an, si gon moun map toujou swiv sou entènèt lan. Se Fednaelle malgre sa yo fèl malgre sa yo di pa gen moun ki inosan pa gen moun ki pafè men li toujou la li toujou la li pa janm pale li pa janm demaske ipokrit karesan yo mwen menm sa te fèm mal m pat ka kenbel map toujou swiv Fednaelle map toujou swiv Jenny Queen map toujou swiv Gina Gina Gina wi Gina menm kel pa tèlman fè feyton ankò map toujou swiv Anabelle ki retounen avèk yon pakèt pwojè la ankò. Map toujou swiv e christy. Map toujou swiv yon pakèt medam yo Sam pa site yo poukisam di map swiv yo paske menm ke yo gen ti pwoblèm yo a entènèt la men yo pa janm melonje yo pa janm melanje win christoo nan afè yo yo toujou banm respè a menm jan map ba yol se moun sa yo ki egzanp pou mwen pou le moman e imedyatman yo ta fon bagay yo ta eseye desann mwen mwen menm map unfollow yo tou paske mwen menm depi yon moun ou pa egzanp mwen ou paka menm banm yon konsèy Tout vye konsèy ou konn ap bay sou entènèt la Milova ann sispann paske ou menm se pi gwo trèt ki genyen nan sinema a la si w ka ap pote enfòmasyon bay medya pou fè videyo sou medam yo e wè Fedna m redi w li ankò fò w fè trè atansyon m pa di w mefye w m pa di w pa pale a besti w men fè trè trè trè atansyon sèl sa map di w e. Pou lòt aktè aktris yo Maestro Kerwil m vrèman dezole pou live sa m fè a m vrèman vrèman dezole pou live sa m fè a e Steeve Biko konseye m m vrèman vrèman dezole tout fanatik ki se konseye m yo tout moun ki toujou e pwòp tèt pa m mwen bay yon yon direksyon ki se konseye tèt mwen ankò a Esperanza ki se konseye Win Christoo m felisite nou m renmen nou anpil. M renmen tout moun anpil, men gen de moun ki pa egzanp mwen ankò, m pa chwazi swiv ankò. M pral bloke dam nan sou tiktok tou pase m annik bloke yo sou Instagram, Facebook e tout kote. Kòm m pa itilize Facebook, m gen yon paj Facebook m pa tèlman ekri sou li. M pral bloke. M pral bloke yo sou tiktok la mwen menm pou menm afèm pou yo pa wè pou yo wèl sou sou medya yo men moun sa yo pa egzanp pou mwen gen de moun ki pa egzanp pou mwen kit widiana te dil kit widiana pa dil widiana pa egzanp pou mwen milova pa egzanp pou mwen milova son moun ki ka met yon kouto anba anba koum m pap pale m pou tèt sa m blokel moun sa yo pa egzanp pou mwen menm. E game zoe boss yo renmen e zen e zoe tankou yo yo pa nan kan atis se foli atis yo genyen m tande yo gen 7 ans 8 ans nan sinema yo pa menm konn kijan pou yo ede yon bay yon moun lanmen pou monte so gen de moun ki pa egzanp pou mwen e bondye kounya tankou wendy te di m pa sonje pawòl la non m son moun ki te lage m pat an sekirite kounya bondye fè m an sekirite kounya m gon fanmi kounya m gon fanmi kounya. M gen yon fanmi, m gen konseye, m gen moun ki la pou mwen, m gen frè, m gen sè, m gen yon mari, pou m di m gen yon mari pase e mari m li ye. M gen m gen kouzen, m gen yon pakèt moun ki la pou mwen. M gen frè m, m gen bon frè m, m gen frè kot mennaj mwen, m gen sè kot mennaj mwen, m gen sè, m gen sè, m gen sè kot papa adoptif. Bondye ban m yon fanmi, ban m konsantre m sou yo, ban m pran konsèy yo epi pou m ka kontinye moun mwen ye a. Gen de moun sou entènèt la se biznis.